Men sa, li nan tout jiridiksyon yo. Non, li global wi. Non menm pran ka avèw, m pran ka avèw ki ta dwe egzanp la. Non, m pran ka avèw, menm pran ka senp avèk ou. Komisè gouvènman, chèf pakè yo, se yo menm ki pou fè tout bagay. Yo konpòte yo tankou prefè. Tankou prefè, donk, lòt bagay, lòt bagay mwen mestime ankò nan kesyon. Wi, wi. Lòt bagay mwen mestime, mestime ke Minis Jistis lan gon refi pou l ta transfere dosye grefye, ice bay CSPJ, alò ke li menm estime, mwen menm mwen estime l pa ka jere l. Si l te ka jere l, grèv sa pa ta ka dire tout tan sa a. Ou wè? Donk, tank sou plan jistis. Mwen rete sou ane a, paske pandan ane a. Pandan ane a. Epi, pou enstitisyon yo, m ta di se vasalizasyon de enstitisyon, de enstitisyon deta. Wi, men, ou te gen tan fè fas a sitiyasyon sa a lè w te prezidan sena? E, sètènman. Ou te gen menm pwoblèm nan? Sètènman. Non?
Wi, wi, m te gen pwoblèm nan. Men, se trè enteresan ka Senatè Dera. Paske annik soti nan sena a, epi w antre nan gouvènman, e ou kòmanse avèk gouvènman sa a. E 2017 la? Wi, m te fè yon konsèy dè minis ansanm avèk li. Yon sèl ou te fè? Yon sèl. M te panse ou te fè plizyè wi. Non, yon sèl, yon sèl. Men, men, bon, kote, kote rimè sa a soti ki di konsa ke 2 a t ap eseye wè si ta tou rete? Non, pa t gen bagay konsa ditou. Jamè! Bon, m se youn nan moun. E ke prezidan ou ta ba w gwo fè men? M se youn nan moun si m kapab pa vante tèt mwen, men si eleksyon dezyèm tou sa a te kanpe, li pa t fèt. M jwe yon gwo wòl ladan l. Sa vle di m te dwe gentan wè se yon malè pou peyi a pou moun sa yo vin dirije peyi a. E kisa Mateli, wi, kisa Mateli te fè ki byen pou l ta gon kontinwite? Si pa t genyen vid. E poutan l genyen l, li repwodui tèt li. Wi, si pa t genyen vid, li pa t ka fè l, li menm li bay fè l pou li. Si pa t gen vid epi twòp grenn 5 nan klas politik la. Manman n di Clarens ap raple l ke nou te chita sou yon tab nan Kinam, nou pran 14 kandida, pou nou pran desizyon pou nou apiye yon sèl. Epi lè m gade m wè youn ap gade sou lòt, youn ap teke anba pye l ap tann kiyès k pou di se li menm. M retire kò m, Clarens retire kò l, n ap tann pwochèn reyinyon. Pwochèn reyinyon poko janm fèt jis kote n ap pale a. Paske tout panse yo ka rive pou kò yo e mete n nan sa nou ye la a. Mentnan, yo mete n nan sa nou ye la a se vre. Men nan menm tan tou li li, fò n gen kouray pou n di, pa gen pèsonn moun ki eli nan premye tou eleksyon yo.
Ki eleksyon? Eleksyon Jovenel la, pa gen moun ki eli nan premye tou eleksyon yo non. Kòman sa? Pa gen pèsonn moun ki eli.
Kòman w ka eli a 42 pousan? Kiyès ki te fè 42 pousan? 42 pousan Jovenel fè.
E m mete an defi yon manm KEP vin di m li pa 42 pousan l fè. E kote w jwenn enfòmasyon sa? Yon minis ki te ye nan gouvènman an. W ap konfime bri k t ap kouri ki te di ke te gen. 42 pou san Mesye Jovenel fè e te sipoze gen yon dezyèm tou. Ou te wè chif sa ou menm?
Wi, m wè chif la. Mwen wè chif la. Te sipoze gen yon dezyèm tou. Eske se endiskrè si m mande w nan ki sikonstans? Ebyen,
nan sikonstans ke m te jwenn li an, m pa ka di w kòman m te jwenn li. Men se 42 pousan ke Mesye Jovenel fè. Eske se Konsèy Elektoral la ki te transmèt enfòmasyon sa a bay gouvènman an? Te gen yon antant.
Antant la se ke menm si nou pran an kont kesyon komisyon de verifikasyon, sa n pèdi sou longè, n ap tire l sou lajè. Mwen vin rann mwen kont de antant sa a. Ant kiyès?
Antre
KEP, Gouvènman Pwovizwa, e entènasyonal la. Sa n pèdi sou longe n ap tire sou laje. Menm si n pran an kont komisyon de verifikasyon an, pa okipe w, prezidan ap eli nan premye tou. N ap fini avèk kesyon sa a. Se te yon bagay ki te pwograme. Donk ou menm antanke ansyen minis nan Gouvènman Pwovizwa, Privert Jean Charles la, w ap di